Bonswa tout moun, la nou avèk yon lòt sitwayen, kote ke nou pral pale de zòn nan. Kòman w ye zanmi m, kòman w rele? Bon, m pa pli mal, m byen gras a Dye pou le moman la. E, men sa mwen ta di nou, kòm nan tout aktivite yo, Gon moun ki va touche yon pwen nan chak. Nou menm menm nou gen, nou te gen dwa gen yon ide, yon lòt gen yon ide, yon lòt ka fè yon ide mache. Men nou menm pa bò isi, nan kesyon de evay bèt, si pou ti pitit nou ta gen pwoblèm, pou nou ta rale youn nou vann sou mache Kavayon, nou te gen dwa pa genyen majorite manje ni pou nouri bèt yo, ki ta pou fè bèt yo gen plis fòm epi nou pa gen sa yo bèt elevay la pa fèt fonksyone byen pase li pafwa lè lapli pa tonbe bèt yo pa jwenn manje donk gen dwa rete yo mouri epi nan pa dlafen paske yo pa gen yon bagay vrèman vre pou Ok, an tèm de elvaj nou aprann ke Christine son zòn ki te konn gen anpil lèt anpil lèt, anpil lèt, wi, anpil bèf anpil bèf, kabrit, kabrit, mouton, mouton jounen jodi an, kochon tou jounen jodi an la, Eske Christine pedi sa yo paske. Bon nou menm nou yon gwo bak nou fè paske depi mwen menm mèt di m te gen konesans sa lè papa m papa m yon adjwen l te ye e m te chonje m te timoun tou piti e m te konn de yon afè de kochon pepa dèt te gen yon kochon nwa kochon kreyòl wi kreyòl la k te genyen lè yon moun gen yon manman kochon sa monchè pitit li pa gen pwoblèm lè l ap fè se katòz kenz pitit wi l ap fè pitit men kounye a lè l vin rete kochon sa yo pèdi. se ak nou lòt yo vin vini, malgre sa, pa gen yon majorite vrèman vre ki ta pou ede moun yo nan fòs, ki ta pou ede nou nan fòs sa a. Ebyen, nou vin gen yon pakèt fòtin nou vin pèdi. Se, nou konnen isi sa a kote n chita la a, se te yon kote te pou jeneral Bòj la. Ok, bon jeneral Bòj la. Jeneral Bòj la se te yon jeneral. Ki se yon Venezyelyen. Yon Venezyelyen te ye.
Li te li te abite isi men se moun ba Petit ou ba Adel li te li te soti. Petit ou Petit ou ba Adel. Ak tout madanm. Madanm misye se te moun Petit ou. Petit ou. Bòj la li te gen gwo fòtin la men te vin gen yon bagay ki vin pase te vin gen 2 e e kòm m ta di te gen 2 2 nèg yo ki te vin soti men kòpòy prens. Yo te vini, yo te vin ap gon bagay yo te vin ap chache, tankou nan Mazia yo te di gon seri de fòtin yo te yo te chache, yo te mache kraze Mazia yo, yo te vin bay. Men, malgre sa, nèg yo te fin, gen youn ki te rele Fito, lòt la m byen devni, m pa chonje lòt, lòt kouman yo te rele lòt la. Men nèg sa yo, yo te konn ap peye moun fouye pou yo, pou yo pase anba tè a pou y al kote jeneral Bòj la te abite. Ok.
Sa m di w?
Pou jeneral Bòj la kote l te abite. Ebyen mesye sa yo, gen yon arive kote yo te gen yon lonnvi, yo te konn ap flache men yo wè tout kote jeneral Bòj la te abite. Tout bagay, yo di atò brid li te konn monte cheval, nèg isi a yo wè anndan kote yo soti a. Men, se pa yon bagay yo te ka, yo te ka sòti avèl fasilman. Yo te ka eksplwate, yo te ka pran. Yo te ka pran. Men lè rive, distans pou yo te ka pranl, olye pou yo te ka pranl, mesye sa yo bak, lè yo vin wè mesye Barak se bak yo fè dèyè. Ok.
Kounya lè mesye sa yo vin peye moun ap fouye bagay, lè yo vin rive yon kote, nèg yo pa ka fè anyen. La de, la sou bò kote lè nou fè estang nan. Sou zòn fò a. Sou zòn fò a gon, gon, gon yon fò ki sòti la pale pa. Bonodo. Ok. La, gon wout ki soti nan fò a, yo di m ki pa Leha. Menm, m pa ansyen granmoun la, men m gen konesans lè y ap. Gen granmoun ou tande, papa ou, gran papa ou, tout sa, ki pale de sa. Wi, k ap di sa yo.
Kounye a, yo di pale avèk Bonodo. Men, isi a, s on kote ki gen, yo di ki gen anpil fòtin. Gen anpil, anpil bagay. Men fò w konnen nan ki sis soti pou w ka byen konnen vre pita. Ou wè maji sa yo ki te la, maji sa yo kraze a, e maji yo pou yo pa t kraze, pou yo pa t manyen ditou. Pou yo pa t manyen ditou. Pou yo pa t kraze.
E se youn nan bagay ki kapab di anpil fò yo kraze. Kraze a. E yo kraze, la nou kapab di te gen fò. Wi. Kote ke jeneral Bòjela te la. Bòjela te abite. Te abite. Te abite, e ki kraze. Ya. E pandan ke ou pral vini sou sa, e. Nou aprann tou nan zòn nan e ke nou te resevwa vizit Venezuela e pandan 2 fwa e gouvèneman Venezuelyen an te voye dè notab e nan Christine e sou ki sa yo te pale? Bon, ki sa yo te vin fè?
E ben, ki sa yo te pale? Yo te vin pale de afè de tonm Bojla a. Ok tonb jan ke n te di moun yo nap kapab ba moun yon flash kote ke gen tonb kote ke madanm general Bòjè la antere tonb nan dèyè a bon m kapab di w tonb sa yo preske te kraze l, se yon ti kras ki te vin rete. Lè ti kras sa, yon ti moso ki te vin rete a, se li menm yo a kadre, yo fè. Men, lè tonm nan te rele tonm vre, w ap jwenn li ekri, tout istwa yo ekri sou tonm nan.
Men, se nan vizit, moun isit pa t gen yon seri, te gen majorite pou yo te konprann, pou yo te konprann lè yon moun soti deyò vin nan avni Lyon te a, pou yo te mete enpozan. pou yo pa t devase ankenn anyen. Paske lè yon moun vin li istwa sou tonm nan, ou wè tout istwa a, tout kòman tout bagay rive, men arive yon kote, gen yon pati, yo dekole yo, mande m ki sa y al fè avèk yo, te vin rete yon ti kras, e ti kras sa yo te kòm vin pran yo, yo vin refè sa. Ok, e jan ke n di a, Christine se yon zòn ke jeneral Bòjela te viv e jan ke n di w yo, Christine resevwa vizit Venezyela de fwa. M panse ke Venezyela kapab ede Christine tou. Si ke nou gen kèk moun ki fè dè apwòch, si leta ayisyen konnen istwa Christine, m panse ke yo kapab. fè akò avèk Venezuela. Pi gwo bagay. Dezyèm bagay ke m ka di ou, nou remake ke zòn nan pa gen okenn sant de sante. Non. Lè nou malad, ki kote ke n ale? Lè n gen yon fanm ansent, yon timoun ki malad, kisa nou fè? Bon, lè n pran la se machin nou gendwa fwete Nou ki pou al mennen n bon fen, pase nou pa gen nou pa gen yon sant de sante ki tou prè n nan, nou pa genyen yon dlo potab kondi m ta di w si l pa gen lemoman siklòn, si ta gen yon siklòn ki fèt, nou pa gen yon dlo vrèman vre ki pou n bwè, ki pou pa ta deranje nou. Nou oblije. Se li menm nou genyen, se avè l nou sèvi. Lè moman toujou, si nou ta nan fè nwa, nou pa gen nou pa gen yon kote yon ki goumen yon ekleraj ki ta pou di si n ap sòti la pou n ta wè kote n ap menm paske depa fwa nou yo te yo premye fwa yo te fè yon yon ti bagay yo te mete kèk ti grenn anpoul pwojektè pou lanpadè pou pwoteje l lanpadè men bagay sa yo vin kraze yo kraze yo vin tou pa òganize sa yo ankò ok kounye a yo vin kraze si ke w ap mande kominote Dyaspora a wap mande leta ayisyen yon bagay pou Christine menm jan ke m tap pale avèk sitwayen an talè ki pale de kanalizasyon ou menm nan nom moun Christine kisa ke wap mande moun yo paske nou gen pwoblèm sante nou gen pwoblèm kouran tout sa. Monchè pwoblèm premye va nou gen pwoblèm limyè a nou gen pwoblèm sant de sante a pase e youn nan bagay sa yo ki enpòtan pou nou paske si nou ta gen yon maladi anvan pou nou sot deyò a nou tap gentan jwenn yon sant la Nou bay premye swen. Nou bay premye swen. Ok. Nou bay premye swen. Nou remake ke Noue Christine pa gen lekòl nasyonal. Nasyonal. Nou ta, e nou ta, nou, nou menm, ke ta mèt di ou, nou menm la, e nan fòse nou ye, pa gen aktivite, pa gen jaden. Pa gen jaden pou nou peye lekòl ti moun. Pa gen jaden pou nou peye lekòl, pa gen bagay. Men si ta gen yon lekòl nasyonal, m konnen ki ta pi meyè. Pi meyè, pi ba pri. Nou menm ki malere, nou pa ta ka moute nan lekòl ki konbyen nan yon kavayon. Nou ta, nou ta tou yon nan dansi a, nou mete ti moun nan lekòl nasyonal. Mwen sa, m ta mande nou, pou nou ta gen yon bon bonbon Ariel kreye, pou nou ta gen yon bon konprann nou, pou nou ta mete yon bon yon bon aks nan sa pou nou ta pwoteje nou, pou nou ta fè nou gen plezi pou nou ta jwenn yon fòtin nan sa. Bon, se te yon plezi pou nou. E raple nou non an? Mwen rele Jean Robert. Ok. Mèsi.
E Mesye Jean Robert, se ton plezi ak epa mse pouw remèsye w e nap fè mesaj la rive kote poul rive. Ok, mta renmen sim gen tan.
Mèsi.